Fè gon bon tan nou pat janm pale Lè gen konfizyon Pitit Desalin pa pale Kòman w vle Lalwa di l Konstitisyon an di l Pèp la di l Opozisyon di l Senp sitwayen di l Manda Jovenel Moïse fini E nou tout konstate sa Epi menm kote an Nou on gwoup moun vle pwopoze on Premye Minis Avèk on bagay m tande ki rele on depa òdone. Nou nou koyeran, nou pa ta pral pale de bagay sa yo. Dezyèm bagay, kòman w vle se OEA ki mete nou nan sa a? Pouvwa a envite OEA vin ede l, opozisyon envite OEA vin ede l. Se vrèman anpil konfizyon. Al pwononse, gen de medya m konnen ki pral manje m. Nan sans sa a, nou te prefere kite moun sa yo pou pèp ayisyen an te gade anba yo. Jodi an, nou vin di peyi an, nou genyen drapo nwa e wouj lan, se otou de li nou pral konstwi sosyete an. Paske yon drapo, li konstwi a baz de yon idoloji, oubyen l dwat oubyen l goch, oubyen l degaje yon sans nasyonalis, oubyen l degaje tou yon sans abolotcho. Nou, nou pran drapo nwa e wouj lan, ki senbòl nou e se li menm ki pral oryante sosyete n ap pale de li an. Nou gentan gen yon modèl ekonomik, nou p ap gen yon ekonomi vètikal kote lajan soti anlè l al jwenn mesye boujwa yo, men nou pral gen yon ekonomi paralèl kote lajan pral chita atè a pou tout moun jwenn. E tou, nou gentan de etabli relasyon nou avèk anpil peyi nan mond lan. Sa vle di ki sa? Nou gentan lwen avèk desizyon n ap pran pou Ayiti yo. Kesyon referandòm. Bon mezanmi lalwa a di l atik 134 tirè 2 an di manda Jovenel Moïse fini e nou klè sou sa konstitisyon an pale de sa tou men lè n gade lwa elektoral lan li pale de sa tou alòske nou tout konnen konstitisyon an nan atik 284 tirè 3 lan li pa dakò avèk referandòm men mwen anpil pale ap fèt maten an m vin devan laprès Pou rezon sa a menm, pou nou denonse la kominote entènasyonal, pèp ayisyen sonje se te 48 milyon dola ameriken yo te di yo bezwen pou referandòm nan. Gouvènman ayisyen t ap bay 20 milyon, entènasyonal la t ap bay rès lajan an. Gouvenman Ayisyen bay 20 milyon. Nan 20 milyon gouvenman Ayisyen bay lan, Nasyon Zini lonje men l, atravè INOPS, atravè ACNUD, yo pran 20 milyon dola sa a. Se menm entènasyonal sa a, m tande Palman Ewopeyen, Kongrè Ameriken, Anbasad Amerikèn, ap fè yon jwèt koken avèk nou jwèt mèt dam. Bon nou di nou pa dakò avèk referandòm, nou di nou pa dakò avèk sa n rele referandòm, konstitisyon pa dakò avè l, epi n ap denonse l lakay nou, epi atravè Innops, atravè Innops, atravè. Nen Nasyon Zini se li kap fè kòmand materyèl pou referandòm. Hein? Alòske ni peyi ewopeyen yo, ni ameriken, yo tout yo anndan Nasyon Zini. Fò peyi a konprann jwèt yap fè avèl la wi. Pèp ayisyen tande byen sa map di nou wi. Nasyon Zini se li menm ki gen 20 milyon dola ameriken nan menl ke gouvènman ayisyen ba yo. Se yo kap fè tout depans pandan yap denonse epi yap fè depans wi pou referandòm nou paka gade bagay sa konsa sa montre moun sa yo gon plan makab pou nou paske m pa kwè janm tande linyon eopeyèn janm tande kongrè ameriken janm tande depatman deta m menm tande oea epi moun sa yo yap fè depans chak jou yap depanse kòb nan gaz yap blanchi lajan yap dòmi nan otèl yap fè kòmand materyèl pou kesyon referandòm. Men an menm tan pa janm gen yon arète, yon kominike, yon dekrè ki pran sou kesyon pou pèp la al nan referandòm non. Se yon lajan k ap blanchi. Men, an menm tan, nou di pèp ayisyen an, an n pwofite de koze referandòm sa a pou n chavire sistèm nan. Sa vle di kisa? Ke Jovenel Moïse, Ke mesye bank yo, ke moun anbasad yo pèp ayisyen, ann pwofite nan kesyon referendum sa a pou n pote tout moun sa yo ale. Se yo k mete nou nan sa n ye la jodi a. Mwen bezwen konnen ki moun ou ye, kèlkanswa kote w twouve w. Depi nou wè gen yon sitwayen ki lwe Jovenel Moïse kay pou òganize referandòm, mete moun sa a nan menm pany ak Jovenel Moïse. Menm sò ki rezève pou Jovenel Moïse lan, moun sa a ap peye l menm jan an. Sa vle di kisa? Se yon avètisman nou voye ba sosyete an. Moun nan katye yo, depi nou wè gon lekòl nasyonal, gon lise, gon kolèj, oubyen nenpòt ki enstisyon leta, m pa di brile l, nou bezwen l. Men, pase pran tout materyèl yo depoze yo, M pa pral di mete dife sou yo. Brile yo. Pèp Ayisyen, tande byen wi! Referandòm sa a, se pa pou rezoud pwoblèm sosyal yo, pwoblèm ekonomik, pwoblèm politik non! Men son referandòm pou fasilite entènasyonal lan rekipere tout resous natirèl nou yo. Yo di lè te gen palman, menm si se konn mete palman an wi, men te gen twòp dilatwa, yo retire palman nan kesyon sa n rele resous natirèl anndan peyi a. Dezyèmman, referandòm sa nou pa sa l ye? Se pou pwoteje tèt kale moun lajan fò petrokaribe avèk Jovenel Moïse wi. E pa yon referandòm pou nou non. Epi yo met yon ti fraz pou dyaspora, yo met yon ti fraz pou ayisyen yo anndan peyi a. Nou konprann jwèt lan, ke Jovenel, ke entènasyonal lan, gon jwèt y ap jwe nou pa konprann. Ebyen nou menm pèp ayisyen, mare senti nou pou nou bay yon leson ki pi rèd pase 86 ke nou pa janm bay anndan peyi a. E sa k fè maten an nou te vin bay konferans sa a. Lòt bagay nou gen pou nou te pale pèp ayisyen, jodi an, nou nan yon kad ekonomik kounyè a. Nou wè refleksyon. politik tradisyonèl k ap fèt yo, m tande ekonomis yo ap pale, men m sòri oubyen eskize m, se lekòl kapitalis yo ki fòme anpil ekonomis yo. Ekonomis yo, resezi nou. Gen de bagay n ap di, se wout nou ouvè pou sistèm nan. Kòm tou nou konstate sistèm nan chita sou yon refleksyon, liberalisme total e ki chita sou yon diktati mache epi kap gide nou ebyen nou pitit Desalin nou vini poun fini a bagay sa a tande byen peyi a maten an m vin anonse yon gwo nouvèl mezanmi lèm gade tout sa nou fè pou dola a anyen pa mache li te kòmanse bese mesye yo foure m moun politik yo atake nou nou pa gen tan poun pale de dola de lavichè bagay yo tounen monte ankò m konprann sa. Lè n gade peyi Dayiti rate 3 gwo revolisyon ki fèt nan mond lan. Nou rate revolisyon endistriyèl lan, nou rate revolisyon vè lan e nou rate tou revolisyon teknoloji an. Pèp ayisyen, se pou tèt sa, lè n ap gade opòtinite teknoloji ofri nou, alòske nou pa pwofite de li, pa rapò sou devlòpman nou, eben nou pitit Desalin yo nou konprann sa. Yn fwa pou tout, nou pa pral pale de dola ankò, nou pa pral manifeste devan bank ankò, nou pa pral pale nan radyo devan nou jounalis yo koze dola ankò, nap kite dola pou mesye yo. Ebyen m vin anonse peyi an, nan 2 ou 3 mwa nou pral lanse on lajan elektwonik anndan peyi Dayiti ki rele Bitgoud. Bank santral pa lanse yonn tou, m kwè pa yo an se nan mwa desanm si m pa twonpe m, m kwè se Bitcorp yo pral lanse e nou menm nou pral lanse Bitgoud. Pèp ayisyen, m wè lè dyaspora voye kòb, laboujwazi pran l nan men pèp la. Gen moun ki bezwen dola a, se nan fontyè peyi an yo fè voye kòb pou yo pou y al chèche l. Lè yo ap tounen, yo pran l nan men yo oubyen yo fè aksidan. Epi tou, m wè nan dènye tan sa yo, klas mwayèn nan apovri. E, genyen yon spekilasyon k ap fèt avèk dola a. Gwo mesye grangòj yo, yo pran dola a nan men nou. Ebyen, jodi a, yn fwa pou tout, klas mwayèn, pèp la, dyaspora a, ki voye kòb ann Ayiti, kòb la vini nan maten, ebyen l pase nan vant, oubyen l pase nan lavichè, li tounen Ozetazini ankò, li tounen Kanada, li tounen Chili. Yn fwa pou tout, nou vin anonse peyi an, Pitit Desalin ki konprann byen teknoloji an, nou lanse on lajan elektwonik, 1 ki pral eseye fè transfè anndan peyi an, 2 ki pral favorize non sèlman moun ki gen telefòn androyid, moun ki gen telefòn ayfòn, moun ki gen telefòn ede m peze jan w di l la, menm moun ki pa gen telefòn, yo pral kapab sèvi avèk sistèm n ap vin avè l anndan peyi a. M gen on bòn nouvèl pou nou, Moun kap vwayaje la chine yo m gon bòn nouvèl pou nou panama mesye boujwa yo yo mete entèdiksyon avèk leta pou pa fè transfè plis pase 9999 dola vè panama son fason pou pa gen posiblite pou achte pou pa fè konkirans avèk la boujwazi m konprann sa ebyen nou menm M pa bezwen konnen menm si w gen 50 mil dola, menm si w gen 100 mil dola, n ap favorize w atravè telefòn nou vwayaje avèk lajan sa a pou al fè acha nan nenpòt ki peyi ou vle. Answit, pou sekirite, ou pa bezwen kite 50 mil dola lakay ou, ou pa bezwen kite 100 mil dola nan machin ou, atravè telefòn nou, W ap gen lajan sa a pou w sèvi avè l e nan nenpòt ki peyi ou vle. Menm kat kredi, menm kat prepeye nou pral ofri gran piblik nan, se sa nou te vin di maten an. Sa a se yon gwo desizyon ki pral fè nèg kriye. Atansyon, m wè sa yo te fè Guito Chéry, ansyen direktè bnc, pou yon ti kredi l te voye avè l, menm jou l pral fè ouvèti. Micro kredi an yo rantre vivi michel yo tiyel gon nèg ki rele Franck cine ki vin avèk yon bank ki te rele soka bank anndan peyi an yo bayl 2 zan prizon yo fèl kite peyi an yo sezi tout byenl sèl bagay mesye yo mesye yo nou fè tout tan nou 200 zan Dessalines te mande pou tout moun jwenn nou tiyel pou sa jodi an lèn gade Eta klas mwayèn nan, lè n gade, tout biznis kraze, lè n gade, yo von ti kòb ameriken ba ou, swa pou al eseye w on doktè, ou bezwen 300 dola meriken, yo pran l nan men w. Si w bezwen 300 dola meriken, fò w al achte, mete sou li. Li enposib! Mezanmi, m pa kwè nou te ka tout Ayisyen sa yo, e pou n kite on ti gwoup moun vin mete nou nan tray konsa. N ap kite dola mesye yo pou yo, e nou menm, Nou antre dirèk dirèk nan sa n rele yon lajan elektwonik pitit Desalin pral lanse anndan peyi an ki pral favorize demografi. Ou wè bank yo? Bank yo vini avèk ATM, nou ta pral vini avèk BTM. Sèt fwa si yo jwenn! Yo fè nou pase pay twòp. Nou te ba yo letan pou yo te rezoud pwoblèm dola a, yo pa rezoud li. Nou te ba yo letan pou yo te rezoud pwoblèm lavi chè, yo pa rezoud li. Ebyen nou menm, klas mwayèn, pèp la, dyaspora, ebyen pou n pa plenyen, nou chèche yon solisyon ki pi senp atravè teknoloji, E bagay sa a, pa gen oken peyi ki kanpe dèyè do l. Pa gen oken peyi ki kanpe dèyè do l. Se nou menm Ayisyen. E se pa moun tou ki ede nou fè l. Se etidyan, moun nou te voye al etidye nan peyi azyatik yo, moun nou te voye etidye nan peyi Amerik Latin yo, se yo menm ki chita avèk nou menm kòm dirijan ki kreye lajan sa a. M tande Bank Santral te fè on konkou pou yo te chwazi yon non pou li pou on lajan elektwonik. Mezanmi, lajan Bank Santral la, nou konn ki lajan l ye, s on lajan goud avèk goud wi, avèk bank yo wi. Alòske nou menm, nou kreye yon lajan elektwonik entènasyonal. N ap pral travay de konsè avèk Bank Venezyela, avèk Bank Lachin, avèk Bank Panama ki yo menm tou gen lajan elektwonik lakay yo. Sa vle di, se yon gwo desizyon politiko ekonomik. Nou vin avèk desizyon sa a, se pa pou nou fè lajan non. Nou vin avèk desizyon sa a, se pou n fasilite peyi an. E se pou n di tout moun, se yon desizyon sosyal politik ke nou pran. Men se pa yon desizyon ekonomik. Pèp ayisyen, m te vle pale sa avè nou maten an, paske nou wè tout moun tounen zonbi anndan peyi an. La boujwazi pran nou an otaj avèk yon diktati mache. Sa nou klè avèk tout moun, sèl bagay, pa gen koken. Nou fè tout tan nou n ap nayite nan dola, nou pitit Desalin ak pèp ayisyen an, nou pa tire zam kontre nou. Nou pa brile kay nou. Nou pa kraze bank nou. Nou revandike dwa nou sèlman. Sèl bagay, pa ap gen kout bal, pa ap gen kout pwen, pa ap gen kout ponya. Nou mèt pran dola nou pou nou mesye dam, nou nou pran yon lajan elektwonik pou nou solisyone pwoblèm kap wonje pèp ayisyen an. E, se yon desizyon pitit Desalin. Se pa yon desizyon ki gen lòt men kache dèyè do l. Se yon desizyon nou menm ayisyen. E, se pi gwo enstitisyon ayisyen pral genyen nan moman sa a.